Merci studio Nou an dirèk la e nou sou plas Jeremi kote ke Guy Philippe pral fè premye diskou ofisyèl li e sou plas piblik Jeremi an li pral fon ti pale avèk fanatik yo, fanatik Gade Sa TV nou an dirèk ansanm avèk ou la nou live e fòk ou abòne abòne, pataje live la e pi pou kite yon kòmantè tou pou di nou kisa ou panse de

E nòmalman e pa gen tan fè prestasyon de sèman li, li ta pral arete pa la jistis amerikèn. Ebyen misye fè 6 an e Ozetazini nan prizon epi li rantre nan peyi a. Ebyen nan moman nap pale la misye twouve l nan tè natal li, nou egzatteman nan vil Jeremi, nou sou plas piblik. Klon kote ke ebyen misye pral fè premye diskou ofisyèl li. Li fè bay de entèvyou nòmalman e li fè ti pale avèk jounalis. Men la misye pral fè premye diskou ofisyèl li. Nou an dirèk ou sou Gade Sa TV, ebyen nou sou tout teritwa nasyonal la nèt. Nap bay enfòmasyon, enfòmasyon ki pèmèt ke ou menm ou konn sa kap pase an tan e an è, e paske fò ou gen enfòmasyon yo e fò ou gen enfòmasyon yo a lè pou ke moun pa vin di ou. Pataje live sa a, voye li bay zanmi, voye li bay fanmi, pataje l nan tout gwoup sou Facebook, sou WhatsApp, e mete l sou. Donk ou pèmèt ke anpil fanatik kapab abòne e ayisyen kapab bon lide. Nan moman la genyen zanmi sa ki ap eseye prezante ansyen senatè a depi pa tro gen enfòmasyon de li e pral fon ti kite misye fon ti prezante Guy Philippe epi senatè a pral pran lapawòl la rete sou Gade sa TV abònew pataje. Epi e kite yon komantè anba live la pou nou.

Batay pou sove yon peyi mande sakrifis. Yon nèg ki poko vle fè sakrifis, li poko batay pou peyi, li poko ka batay pou peyi. Mwen pote di n nan batay mwen rantre a, mwen konnen li gen de jan pou l fini. Oubyen ke vagabon, malfèktè k pa renmen peyi a pase sou zantray mwen, oubyen nou kanpe nou pa touye. Mwen ap di nou, mwen ap di nou. Tout sa nou tande yo fè yo, yo pran m, yo arete m, yo imilye m, yo lage m atè, yo pa respekte vòt pèp Grandans lan, mwen tounen pi rèd nan bouda yo. Mwen tande, mwen tande pwoblèm yo, mwen konn bagay yo. Mwen konnen moun Grandans pa ka al Pòtoprens san kè l pa nan sote. Moun Okay, Moun swiv, moun bip, moun tout kote ap pase mizè. Mwen konnen, mwen wè l e mwen tande l. Sèl sa m vin di n jodi a, pa dekouraje. Pa dekouraje, bagay la pa osi enposib ke yo vle fè n kwè l la. Ayiti ka chanje, Ayiti ap chanje, n ap jwenn wout nou. Sèl sa m ap di nou, depi 1915, blan an mete pye l sou tèt nou. Blan an ban nou tout pouvwa. Se blan k nonmen prezidan, se li k nonmen premye minis, se li k nonmen minis, se li k nonmen. Pye blan an. Depi yon lidè politik pa vle ajenou pou l pran lòd nan men blan an, blan an soti pou l elimine l. Blan an soti pou l kraze l. Blan an soti pou l fè l pase pou sa l pa ye. Mwen menm jodi a, gras a Bondye, gras a pèp mwen, m te m te tande priyè nou. M te santi priyè nou. E m te santi moun ki te jete dlo pou mwen tou. Mwen te santi tout bagay. Mwen di nou pa dekouraje. Menm si bagay la lèd, menm si bagay la sonb, mwen konnen, mwen fatige wè jenn gason m yo ak jenn fanm yo nan lari yo pa konn sa y ap fè. Mwen fatige wè ke jenn fanm oblije pwostitiye tèt li pou l kab bay mari l manje. M fatige wè jenn gason pa konn kisa pou yo fè. Tandiske peyi a gen bagay pou peyi pou pitit li te kab viv tankou moun. Nou pa mande yo pou nou milyonè non. Nou pa mande yo pou nou viv tankou moun rich non. Nou mande yo pou nou viv an pè nan peyi nou avèk dignite tankou moun. Se sa k Ayiti a. Nou pa ka p kite kèlke grenn nèg kenbe peyi a an otaj pou nou kraze eritaj sa yo ke ewo a kite pou nou. Ewo yo, tèt yo anpil tonbe, anpil mouri pou nou pou nou gen Ayiti sa a. Li pa nòmal pou n kite de twa grenn nèg ap kraze l. E solisyon an se pa ni caricom k ap pote l, se pa ni loni k ap pote l, se Ayisyen ki pou pote l. Solisyon sipoze yon solisyon ayisyèn. Mwen tande pale anpil. Mwen menm mwen di n, nou mèt kwè m, m kwè nan polis nasyonal la. Polis nasyonal la kapab, li prè pou l fè l. Se vre gen grenn ki pa bon, tankou nan tout fòs polis nan lemond. Men majorite polisye yo pa di m yo ta kontan pou yo wè nèg ap koupe kou yo, jwe foutbòl ak tèt yo, kraze yo. Non. Polisye yo anvi fini ak bagay sa, menm jan tout moun anvi fini avè l. Se volonte politik ki pa genyen. Militè n yo, yo la. Yo pre pou yo ede blan di w lame pa ladanl. Sa blan an ye pou lap bay lòd lame pa ladanl? Non, fòk lame dayiti vin kanpe bò kot polis nasyonal la. Lè polis nasyonal la fin fè travay li, pou lame dayiti vin kanpe pou l konsolide travay polis nasyonal la. Pou nèg Besantni yo kanpe, pou yo pote kole. Se konsa l ye. Ann Ayiti, nou gen tout fòs nou, nou gen tout sa. Pi gwo èd blan, blan an vanyan l toujou l ap ede Ayiti. Pi gwo èd blan an te ka ban n jodi a, se sispann ouvè bouch li nan zafè Ayiti. Nou pa bezwen èd li ankò. Sispann pale. Depi santan y ap kraze n, nou ajenou, nou imilye. Tout kote Ayisyen imilye. Yo tout kote se sou do n yo ye. E poutan, se nou ki limyè a, se nou k pote chanjman nan lemond. Men yo soti la pou yo kraze n, pou yo brize nou. Bagay yo ap chanje. Men pou n chanje, fòk nou menm pèp ayisyen nou vle chanjman an. Chanjman p ap vin nan men n konsa. On pèp ki bezwen chanjman fò l prè pou l fè sakrifis. Tout peyi, tout pèp, tout pèp gen peyi ke l merite. Si ayisyen bezwen gen yon bon Ayiti, fòk ayisyen batay pou Ayiti. Si Ayisyen bezwen konpò Ayiti, fòk Ayiti fè sakrifis pou n konpò Ayiti. Mwen menm mwen prè. M vin la a, m pa konn konbyen tan m rete. Se sa Bondye, se Bondye k ap deside l. M pa konn konbyen m rete. Men ti rès mwen rete a m vle pou m batay ak tout fòs mwen pou nou chanje peyi a. E se sa n ap fè. E m konte sou pèp la. M konte sou pèp Ayisyen an. M sonje sou jenn gason yo, sou jenn fanm yo, sou peyizan m yo. Mwen konnen bagay yo di, men pa kite moun fè n pèdi espwa. Pa kite moun di nan Ayiti tonbe, l pap janm chanje. Manti! Se sa yo vle pou yo vòlè tout sa n genyen. Tout sa n gen nan sousòl nou pou yo vòlè l. Donk jodi a m vin di pèp la, pran pran pran pran kouraj. Pa lage, pa moli. Ayiti ap chanje. Nan yon semèn m gen pou m al nan Nò, pou m al Wanament, pou m al tout kote. Pou m pote menm mesaj la bay tout jenn gason, tout jenn fanm, tout kote. Pou nou mobilize! pou nou di yo semèn sa a, se pa blan k ap vin dikte men kiyès ki pou dirije Ayiti. Semèn sa a, se pa blan k ap vin di men si jan pou Ayiti ye. Se nou menm Ayisyen ki pou di men ki Ayiti n vle. Men si blan an pa vle Lame Dayiti fè travay li, li pa vle Polis Nasyonal fè travay li, n ap di blan an tout tchoul li yo l mete ann Ayiti, fout pa w deyò. Se sa! Se sèl jan pou nou asire ke pitit nou yo, pitit pitit nou yo, Jwe non Haiti. Koman nou kite peyi ap tonbe la a? Sa nap fè konsa? Et lèm mouri kisa m pral di lanperè? Lèm rive devan leperè sa m pral di l? Sa nou k fè pou peyi a? M mande nou jenn gason jenn fanm mwen, pa kite moun met divizyon nan nou sou kesyon pati politik, wi sa a se lavalas, sa a se GND. Sa se Martelly se yon blòf li ye manti lè nèg yo ap kidnape yo kidnape tout moun yo pa mande w nan ki pati politik ou ye lè nèg yo ap kraze yo kraze tout moun yo pa mande w nan ki pati politik ou ye jodi a se ansanm pou nou met tèt nou pou nou kraze pwoblèm peyi a e pi gwo pwoblèm peyi a genyen se ensekirite e koz ensekirite a l pa gen lòt non e se koripsyon ki gen nan leta a nan koripsyon k nan tèt leta a jenn gason jenn fanm ki gen zam nan men yo a se pa sa yo ta renmen fè non yo ta renmen viv an pè wi. Men kòman ou ka mande yon jenn gason pou l gade pitit li k ap mouri grangou devan l, lè Leta a li menm kenbe tout kòb li nan men l? Kòman w ap kite yon jenn gason gade manman l k ap kreve, ki pa kab, k ap mouri ak yon tèt fè mal, paske l pa ka achte yon grenn aspirin? Tandiske chak grenn nèg ki rantre nan Leta a, nan de jou l milyonè, tout kòb peyi a nan mouda l. Fòk pèp la kanpe pou nou di yo non, nou p ap pran bagay sa yo ankò. Jamais plus! E se konsa sèlman n ap kapab fè chanjman an, lè nou kanpe pou n di nèg yo, Pa gen rans kap fèt la. Ayiti se Ayiti pa n li ye. Peyi a se peyi pa n li ye. Pa n kite yon peyi pou pitit nou yo. Donk m vin mande nou. Mwen vin di nou chanjman se pa mwen kap pote l. Chanjman se nou ki pou pote l. Se nou ki pou kwè ladan l. Pa kite moun met divizyon antre nou. Pa kite moun di lapolis, lame pa bon. Di lame, lapolis pa bon non. Se divizyon yo bezwen mete. La polis ak lame sipoze travay men dan la men pou peyi a. Pa kite moun ap di ou menm ou se lavalas, ou menm ou se GNB, ou se grenn nan bouda. Nou tout se ayisyen nou tout ap soufri. M pote yon mesaj la pou m di n ayisyen, frè m ak sè m yo, ann met tèt nou ansanm. Ann kraze ensekirite a. Ann fè pwodiksyon nasyonal la vin tounen yon reyalite. Ann sispann enpòte tout bagay nou bezwen nan peyi blan an. Lè Ayiti ka fè l la. Annou di yo respekte moun. Se sa pou nou fè. An nou kwè nan peyi nou. An nou kwè nan eritaj papa nasyon an kite. E map di nou, apòte de nèg ap bay presyon tout se rans. Si gon nèg yo bay presyon se mwen k pran presyon. Si gon nèg yo kraze se mwen yo kraze. Men mwen tounen pi rèd e m mande pèp la pou l kanpe avè m pou nou lite kote nou vle tounen. Mezanmi, ankò yon fwa, mwen remèsye nou. Mwen di w mèsi anpil. Mwen di moun Jeremi yo yon gwo mèsi paske m te tande. Yè nou te wè nou anliy la nap eseye bay ti lajan pou mwen. Mwen di nou mèsi. M konprann jès nou an. M konprann mesaj nou te voye pou mwen an. E mwen di nou, mwen espere, menm lè m pa gen tan ban nou tout sa m te pwomèt nou lè nou ta pral vote m nan, se pa fòt mwen. Se vagabon k pa t ban m tan. Donk m pwomèt nou on jou, on jou, Bondye ki nan syèl la, ap ban m fòs e kouraj. Bondye ki nan syèl la ap pèmèt mwen jwenn sa nou bezwen an. Menm si se pa mwen, menm si m mouri pandan m ap eseye a, men m ap eseye. Menm si pandan m ap eseye libere n anba vagabon yo, yo asasinen m, pa kriye pou mwen, pa pè pou mwen. Se pou nou m pè. Neve, kanpe. Pa kite, pa aksepte ke pitit nou oblije ap viv nan lamizè. Pa aksepte ke vagabon paske y ap vòlè tout sa ki nan peyi a. Nou menm tout nou se mande yon patwon. Tanpri patwon, ban m yon ti dola. Benevona, Non! Nou mande pou yo met travay nan peyi a. Gen lajan pou sa. Non! Nou mande pou yo respekte nou. Nou vle pou n sot Jeremi pou n al Pòtoprens san kè sote. Nou vle mache nan Matisan. Nou vle mache nan Mayani. Se sa nou vle. Nou vle pou moun Okap yo kite Okap, desann la a, san kè sote. Nou vle pou moun Plato Santral yo mache san kè sote. Se premye devwa on Leta, se bay pèp li sekirite. Premye devwa on Leta, si on Leta. Pa kap fè sa, leta a li lè pou l ale, pou l bay moun ki kab pran peyi a e mennen peyi a nan sa kote pou yo mennen l. An nou pa dezespere, an nou kwè, peyi a gen pou l rive kote pou l rive a. Frè m yo, mwen di nou jodi a la a, tout bagay ka fèt. E m ban n garanti si Lapolis Nasyonal Dayiti, si Lame Dayiti kanpe, yo vle fè travay yo san presyon politik, pa okipe vagabon k ap vin bay presyon politik, nan mwens ke 90 jou, Peyi a sipoze kalm. Afè w tande ap pale w wi. Nou bezwen bon èd pou bann bous detid pou jenn gason jenn fanm yo al etidye pou yo retounen vin sèvi peyi yo. Nou bezwen bon èd. Men ke blan an pa vin pran pòz anvan anyen li fin kraze peyi w aprè li di li pral vin ba w solisyon. Ki solisyon? Solisyon pou gen jodi a se pèp ayisyen pou bay solisyon an. Solisyon ki pou jodi a se nou menm ki pou chwazi. E mwen menm mwen di l. Mwen menm Guy Philippe mwen di nou, si nou menm pèp la nou pre m pre deja mwen. Si nou vle mete m devan, nou vle fè m batay pou nou, men men se nou vle nan men. Mwen kwè yo, e sa ki fè kè m kontan, mwen konnen m pase m pa sèl moun. Se pa mwen k sèl ayisyen k renmen Ayiti, gen anpil lòt ayisyen k renmen Ayiti. Pou ansanm, ansanm ak tout lòt moun, pou nou mennen batay la, pou nou retire Ayiti nan twouble li a. An n pran konfyans, an n gen espwa, pa kite moun kraze nou. An n gen espwa, peyi a gen pou l chanje, pa paske yo vle l non, paske nou menm kòm pèp ayisyen, nou menm ki renmen peyi a, n ap chanje l, ke yo vle, ke yo pa vle. Jan yo vle l la. Vwala, mèsi studio, se ton plezi pou ke nou te an dirèk sou Plas Jeremi an pou nou te ba ou an live premyè diskou de ansyen senatè Guy Philippe, ebyen n ap kwaze, pa bliye abòne, kite yon kòmantè, mèsi studio, a vou, reprenez l'antenne.